Nou pa ka viv san enfliyans. Nou pa ka evolye san entèraksyon. Nòmalman, pou k gen evolisyon, fò k gen antrèd. E pou gen antrèd, fò gen konvivyalite. Donk, nan yon fami, premyèman, si n ap pale de aspè oubyen efè de fami sou reyisit oubyen sou enpak skolè timoun yo, nou pa ka pale de armoni familyal. Dabò. Pou pou pale de armoni familyal nou wè deja yon manman, yon papa ki ap evolye avèk yon timoun nan yon sèk ki plizoumwen konvivyal e osi nan yon sèk ki an bòn eta dekilibre. Kisa nou vle nou vle di an se sans? Lè nou pale de manman avèk papa k ap viv yon eta dekilibre, nou wè ke. Pa egzanp, papa a konnen wòl li, manman an konnen wòl li, e timoun nan li menm li konnen devwa li an vèsè 2. Papa a, li gen de wòl, de mèm ke manman an, li gen yon wòl dabò etanke pè pou timoun nan, li gen yon wòl etanke mari pou madanm nan. Madanm nan li menm li gen yon wòl dabò etanke mè pou timoun nan, ouben pou timoun yo, e li gen yon wòl egalman depouz, Pou anvè mari li. Si manman an, lè l ap pale avèk papa a, li genyen yon konvèsasyon, li genyen yon langaj ki poli, li gen yon langaj ki swanye, timoun sa a tou l ap devlope lakay li yon kapasite pou lè l ap pale avèk moun pou l itilize de mo senpl, pou l itilize de mo saj. Men, si timoun sa a tou, l ap evolye nan yon sektè, nan yon sèkl kote ke manman an, ap di de pwopo gousse, papa a egalman ap retòke, donk timoun sa w ap wè lè l rive nan milye eskolè oubyen sa n ta di nan sosyete a, li pral reflete egzakteman sa ke l viv lan. San nou pa ale two lwen, nou pral pale de wol manman an bokou pli laj. Nou di manman an se li menm dayè ki pòtè de. de savoir, ou byen ta di de tout sistèm ke timoun nan ap bezwen pou l evolye sosyalman. Menm lè papa timoun nan, li la ou byen l pa la, nou wè si yon timoun pa gen manman li p gen bokou plis andikap pou l evolye anndan yon sosyete. Sè ta di, yon manman se yon, yon, yon aktè ki ekstrèmeman enpòtan pou yon timoun. Donk, m pa ka. Etanke manman, pou m gon timoun m ap elve, pou m gen de atitid gwosye, pou m gen de konpòteman gwosye, pou m genyen on seri de atitid pa rapò avèk mari m oubyen pa rapò avèk papa timoun nan anndan kay la, nan figi timoun nan oubyen an prezans timoun nan. Bagay ke nou genyen lakay nou ki on ti jan pa twò twò bon. E se sa k fè tou nou reflete yon seri de endividi nan sosyete an k ap bay pwoblèm, se ke, Nou pa konnen ki konvèsasyon pou n pran lè gen timoun, nou pa konn ki konvèsasyon pou n pran lè pa gen timoun, e nou pa konnen tou an depi de tou ke mari a avan tou li se yon etranje, donk se pa yon moun ki te leve nan menm milye avè w, donk ou gen yon fason pou pale avè l, ou gen yon fason pou di l sa w gen pou di l menm si w an kolè, de menm ke vise vèsa le mari an. Nou gen yon tandans, lakay nou, an Ayiti, paske m ap pale nan sektè pa nou an, paske nou la nan enpak pou nou pòte yon koreksyon e ede moun yo tou a konsyantize moun yo tou pou yo kapab relve yo, pou yo kapab souke kò yo pou yo di non. Donk la m te gen tèl pratik e mwen konsyan de evolisyon sosyete a, fò m pran yon ti rekil pou m avanse otreman. Byen, donk lè nou pale de. E manman, wol manman, wol papa, nou pale de wol manman etan ke mari, nou pale de wol papa, wol manman etan ke epouz, wol, wol papa etan ke mari. M ap sène ti pwen sa a byen avan nou rantre nan le vif di sijè. Si manman timoun nan li konn li, papa timoun nan l konn li, timoun sa a li tèlman ap byen ankadre, Ke ou pral wè menm nan lekòl li, pwofesè li, kamarad li pral pran l kòm yon modèl. Paske ki sa k genyen, lè de moun enstwi ap fòme yon timoun, yo toujou gen tandans pou yo transmèt sa ke yo genyen kòm bagaj kiltirèl e kòm bagaj entèlektyèl. Paske moun ki, pa egzanp, gen yon kesyon de chwa de lekòl oubyen de enstitisyon. W ap wè yon moun ki te manman oubyen papa te nan tèl lekòl, oubyen yo gen pwojè yo pou yo gen timoun, avan ke yo gen timoun oubyen lè timoun nan fèt, yo toujou ap di, m ta renmen met pitit mwen lekòl tèl kote. E lè w kesyone yo, ou pral wè se yon kesyon de dapatenans, ou pral wè se yon kesyon de transmisyon ki rantre an je. Paske manman an te renmen edikasyon ke paran pa l te ba li atravè lekòl sa a, Ok papa a egalman kounya pitit ke yo yo genyen vizavi de sosyete ke yap evolye a oubyen vizavi de sa yo vle ofri sosyete a kòm modèl yo ta renmen timoun sa li pase nan tèl enstitisyon se menm jan an tou sim vle pitit mwen ale nan tèl enstitisyon poum ka remèt sosyete a tèl tip dendividu mwen menm tou lakay mwen m gon konpòteman donk si vise vèsa m avèk marim nou se chen manje chen. Tankou nou di lakay nou, se nòmal pou timoun sa lè l rive lekòl pou l pral bat yon lòt timoun. Mwen menm mwen te viv yon bagay nan enstitisyon kote ke m t ap travay. Yon timoun, yon ti gason k ap jwe pandan èr de rekreyasyon avèk yon lòt, epi m pa konn ki sa ki pase antre yo, li kenbe lòt la men li gen yon ti lespri anplis ke lòt timoun nan. Li kenbe lòt la, li kout pye l, kout pye l, kout pye l, kout pye. Lè ou kouri al kenbe li, wap poze l kesyon paske timoun nan, pou w sove l tou, pou w ede l tou, ou gen yon jan pou w apreyande l. Donk, lè w parèt sou yon timoun ki vyolan konsa, ou pa ka kouri ba l baton. Sètènman wap metrize l, men gen yon fason tou pou w al pale avè l avan pou w rele paran l. E gen yon fason tou pou w al pale avè l pou l pa demen si Dye ve al degòje sou kamarad de klas yo. Enben timoun sa a kisa k te pase? Li di lap fè sa papi konn fè manmi an. Donk pwiske papi konn ap bay manmi kout pye lè l nan diskisyon avèk li, donk li menm li pa gen yon lòt moun ki anfas li pou l bay kout pye a. Lè l rive lekòl la, egzakteman sa l jwenn nan fwaye a, se li menm li reflete deyò. Nou sot pale de aspè kote ke de paran oubyen youn nan paran yo enstwi. Ann pran aspè kote ke de paran yo pa enstwi. Pa egzanp, nivo detid yo pa avanse. Lè n di pa enstwi a, nivo detid yo pa ens pa avanse. An n pran egzanp, moun nan gen dwa rive nan primè, li pa t gen chans pou l te fè nouvo segondè oubyen pou l te kontinye lekòl. Moun nan gen dwa tou se yon moun ki rive nan klas preparatwa yo epi k aprann yon metye, etsetera. Men nan moun sa yo, yo gen yon konpòteman tou avèk timoun. W ap jwenn gen de gen pami yo ki evolye nan de kad plizoumwen kote ke moun ke y ap travay avèk yo oubyen moun ke y ap abòde yo, yo saj, yo konpreyansif, menm lè yo menm yo pa al lekòl, yo trè fòme, yo trè rezève nan konpòteman yo, nan atitid yo. Se pa de moun ki reyaji a lenpak de yon kolè oubyen de yon bagay ke yo pa renmen. Yo toujou gon mezi de kontwòl, yo toujou gon rezèv avan ke yo eksteryorize yo. E tip de moun sa yo wap wè menm si yo malere, yo toujou gon vizavi, yo toujou gon modèl de referans pou yo bay pitit yo kòm edikasyon. Manman an tou, gen manman ki konsa, si li menm tou li pat rive lwen lekòl, li di w li menm, li pat fè gran etid, pitit li fò l fè gran etid. Ok, li fè efò, li mete ti pitit li nan lekòl, menm si l pa konn li, li peye yon pwofesè pou ba l leson. Wap wè moun sa tou, Vizavi de timoun nan, li gen yon fason l konnen timoun nan la, l pa dwe pale avèk mari a. Menm si mari a fè l yon bagay li an kolè, li gen yon fason pou l reprimande l, li pa fè l avèk vyolans devan timoun nan. Sa a trè trè enpòtan. Pandan ke m rantre nan pwen an, m ap pwofite di nou sa, lè paran, de paran gen yon ti diskisyon devan timoun yo, nou pa dwe reflete l. Paske otomatikman ke timoun nan, li santi ke pa gen yon armoni antre papi e manmi, Li menm tou li pral dezakse nan randman skolè li. Ki sa k pral pase? Li gendwa rive lekòl la, w ap wè li yon ti jan akable, w ap wè li sonbre, w ap wè li kapab ap kriye tou. E lè w kesyone timoun sa, l ap di w kareman ke li li pa retwouve manmi avèk papi nan yon anviwònman ki agreyab. Donk li menm li santi ke sa rann li malere. Ok? Donk w ap wè si se tifi li ye. Lè l ap kòmanse pran laj adolesans, ki sa l pral fè? L pral kòmanse chèche ti zanmi pou ba l afeksyon, paske nan fami ke l te debite a, se pa li menm ke l kontinye grandi, gon varyasyon, gon chanjman brisk ki rantre nan aspè lavi kourant lan, ki vin chanje li menm tou nan evolisyon sosyal li e evolisyon skolè li. Lòt pwen ankò, nou wè nan kesyon de fami k ap enfliyanse rezilta oubyen randman timoun nan, nou wè tou paran pa egzanp ki lese ale. Lè yon paran ou gon timoun ke w ap fè edikasyon l, ou lese ale, swa ou kite timoun nan sou kont sèvant la, ou kite l sou kont swa granmè, granpè oubyen yon tant nan kay la, ou pa janm gon ti tan sou li, enben men ou men timoun sa a, Lap ba ou on lòt pèsonaj lap ba on lòt endividi poukisa paske ou pa janm pran tan ou menm pou edike pitit ou a ou lage edikasyon pitit ou a nan men yon moun a la mèsi de yon moun petèt ke w pa menm konnen edikasyon pa l si l gen ase de bagaj pou l transmèt bay pitit ou a ou jòs lage l sou pretèks ke a m pa gen tan se pou m al travay menm si w pa gen tan donk fòk ou konnen pou travay ke wap fè a efò ke wap fè a se pou timoun nan wap fè l donk si w pa mete yon bemòl, pou mete yon, yon prensip pou di ke travay la li gen yon nonb dè pou li, timoun nan gen yon nonb dè pou li, enben wap sezi wap wè wap travay an ven, e wap wè gen kèk paran nan sosyete a tou ki di w ke a malgre efò m fè, m pa reyisi timoun mwen yo, e wap wè gen dot ki fyè pou yo di w a mwen kontan m reyisi timoun mwen yo, timoun mwen yo fin lekòl, e se yon plezi pou yo tou chak lè yo pase yon kote pou moun ap di yo ke a m te rankontre Tifou la o se byen Se ankourajan, ti pitit ou a byen fòme, li byen edike, tan lè a timoun saj. Donk lè sa ou santi wap viv, de mèm ke lè ou jwenn kontrè lan tou, ou santi ke ou deranje, ou santi ke ou fwase. An gwo, enf, ee, enfliyans relasyon paran yo antre yo menm, li genyen yon enpak vrèman, vrèman dirèk sou timoun yo e ki ekstrèmman enpòtan pou evolisyon timoun yo. Nap pran yon poz e nap tounen tout swit poun pale de tip

Pa egzanp, yon yon sistèm konsa yon timoun ap evolye, li plis ou mwen gen rapò avèk sa yo rele motivasyon oubyen n ta di sediksyon. Ok, s on teknik de kontwol ki diferan pa rapò avèk sa timoun nan aprann e lekòl lan. Pa egzanp, lekòl lan lè timoun nan rive, li gen yon pwofesè ki vini majistralman, ki ekspoze kou l, devwa, en, de, twa, aayy, etsetera, timoun nan al lakay li. Mentnan lè timoun nan rive lakay li. Non sèlman li pral pouswiv enstriksyon sa a ke pwofesè a te kòmanse fè a, e l pral akerir tou yon edikasyon an plis de enstriksyon sa a ke l ap kontinye a. La a nou pral pale egalman de savoir, savoir faire et savoir être. Nou konnen trè byen ke pa gen ankenn lekòl sou latè ke moun pase pou al etidye paran. Donk, Se yon bagay ki nan lòm ke Bondye kreye w, li di w, ou dwe pwokreye e asijti latè, donk fè tout sa w konnen pou rann lavi armonye. Donk, nan ka sa, yon manman oubyen yon gason, yon fi li marye, li fè pitit, men nan kounye a gason sa avèk fi sa, li gon li gon yon kesyon dapartenans, donk fòk li konnen tip de moun li ye a ki tip de fi pou l genyen. Tip de fi li a ki tip de mari pou l genyen, paske nou konnen chak moun. Viv avèk moun ki sanble avè l. Si m se yon moun ki kolerik, donk m pa ka al rankontre avèk yon moun ki kolerik pou m fonde yon fwaye, paske se de dife. Donk, lè mwen menm m sou chalè m la, m eksite, epi mesye a vini, li vin fè m yon reprimand, li sireksite m ankò, bon boum la, se eksplozyon ki gen nan kay lan. Timoun sa a tou, li menm li pral gen yon movèz enfliyans. W ap wè timoun sa l ap rete kareman, l ap viv, oubyen l yon timoun ki gen yon tanperaman sangen, oubyen l gen yon timoun. On timoun ki super kolerik. Sa vle di lap depase paranl li menm. Donk la fò nou fè atansyon tou puiske nou konnen pa gon kote nou prale pou nou aprann paran enben relasyon moun ak moun ke nap genyen vizavi de timoun sa yo, yo dwe an fonksyon de nou menm, an fonksyon de rèv nou, an fonksyon de reyalite ke nou vle reflete a. Ok. Answit nou pral pale tou de paran oubyen m ta di famiy ki rantre anndan fami. An nou pran egzanp, ou gen timoun ou, ou te deside pou mete l nan yon lekòl pou ba l yon bòn edikasyon, epi ou vin gen yon kouzen, yon kouzin, yon tant k antre nan kay la avèk pitit pa l tou. Men ou menm, paske ou pa ka di moun nan, piske ou te aksepte resevwa l, ou pa ka di moun nan pou l di pitit li a pa pale a pa w la. Donk se de timoun, se nòmal pral gen kamaradri. E se sur ke timoun nan l ap bokou plis adapte avèk lòt timoun nan, si tout fwa. Li pa gen yon timoun nan kay la deja, l ap pi fasil pou l dyaloge avèk timoun sa. Men ou menm kounye a ki te gen yon tip dedikasyon ke w te vle transmèt bay pitit ou. Men ou menm kounye a ki gen yon tip de denstriksyon, de fòmasyon ke lekòl ou mete pitit ou ap ba li, epi ou vin anfas yon lòt timoun, swa ki poko janm al lekòl. Donk lè l vini l pran tout tan lòt timoun nan, y ap pale de blablabla, de bagay ki pa menm gen enterè pou timoun nan, pou sa ou menm ou vle transmèt timoun nan. Oubyen ou pral jwenn tou, Timoun sa a kapab nan tranch jaj plis avanse ke pa w lan, gen de mœurs, gen de bagay ke l pral transmèt bay timoun nan ki pral gate l nan men w, oubyen ki pral devye l dizon mye nan men w. Kisa k pral pase kounye a? Ou konnen ou menm ou s on moun ki respektye, ou gen on bon relasyon avèk mari w, mari w gen on bon relasyon avèk ou vizavi de pitit ou, epi y ap rele w lekòl de tanzantan pou tèl tip dekspresyon timoun ou ap lanse. E timoun yo kisa k pase? Yo tèlman gen astis, gen bagay manmi a papi pa di, oubyen yo konnen yo entèdi yo di l lakay, lè yo rive nan lòt sektè kote ki pa gen entèdi, yo avèk lòt timoun parèy yo, se lè sa a pou yo debarase yo, pou yo ekspoze tout sa ke yo anndan yo. Lè sa a, kisa k vin pase w ou menm? Ou gen 2 chwa, ou sove pitit ou a, oubyen ou ase saj, Pou si timoun ou an annaj pou w fè yon ti moral, pou w fè yon ti pale avè l, ou pa ka entèdi l pa jwe a. Oubyen tou, ou oblije ale avèk un peu de rigueur pou mande moun sa a pou l mete yon lòd oubyen pou l pou l kreye yon lòt fason pou ba w yon lòt anbyans ou menm pou w kontinye avèk edikasyon pitit ou a. Paske ke lè w vèy ou non, pito moun nan li li fache ke ou menm demen si Dye ve w al kriye. Paske lè ou pa aksepte fache oubyen ou pa aksepte Moun nan fache avèw, demen si Dye ve kisa k pral pase, pitit paw la kapab remèt ou yon atitid oubyen yon konpòteman ke w pat janm reve, e men ou menm kounye a ki ta soti pou mouri, il est déjà trop tard. Se two ta, paske gen bagay se otomatikman yo parèt kontrè ke w korije yo. Ok, donk na pral pale dezyèmman de aspè statuaire lan. Stil edikasyon stati a nan li menm ki sa l fè? Li karakterize pa kontwòl elèv avèk yon soutyen ki plizoumwen fyab de pwofesè oubyen de enstriktè a timoun nan. Sa a, nou pa pral pale de paran ladan l. Ki sa k pase? Timoun nan yo aprann lekòl, lè yo rive lekòl, ou chita la ou gen. Ou swiv de 8 è a 10 è pou swiv nan klas, 10 è a 10 è edmi pou ale nan rekreyasyon, 11 è oubyen 10 è edmi pou rantre nan sal de klas. Donk li gon mach a swiv, li gon planin nan men, li gon orè de fonksyonman. La li tèlman ap evolye nan yon sistèm ki restren, gen de bagay li pa pèmèt li, li eksteryorize. Gen de bagay li dwe rete, rete ladann oubyen rete egzakteman nan fonksyon, nan fòm ke yo vle bay la, yo vle ba li a. E gen kèk bagay tou n'ap wè lè nou menm paran nou rate lakay, lekòl konn ede nou ratrape l. Lè nou menm etanke paran nou manke a devò de paran nou, si nou rankontre avèk yon bon enstititè oubyen yon enstititris ki avize, Li menm ki sa l fè? Li toujou gon ti kou d'edikasyon sosyal ke l fè, on ti kou de civisme pou l ede timoun nan vizavi de sosyete ke l ap evolye an, vizavi de moun ke li ye a, gen kèk fwa tou lekòl la tou li vle bay on tip de moun byen presi, ok. Donk la a lekòl la li vin ede w nan devwa w de paran. Lè sa a ou gen chans tou si timoun sa l te gon move panchan pou reyisi l. E twazyèm pwen ke nou pral pale de stil edikatif lan, se stil materyalis lan. De no jou, nou wè bagay yo tèlman vas nan men nou, kwa kon peyi sou devlope, le mond ap evolye, nou pa ka rete nou menm, fòk nou avanse tou, ki sa k pase, la sosyete ou byen le mond ofri nou tèlman de sèvis e tèlman de bòn choz, nou fè bòn uzaj kèk fwa, E la majorite dè fwa nou fè de movè izaj. Kèk fwa nou pa menm itilize l pou tèt nou etan ke responsab, etan ke paran, nou bay timoun yo itilize l. Gen kèk timoun se yo menm ki pwofesè paran an. Gen kèk timoun se yo menm ki chèf famiy lan. Pou kont yo, etan ke adolesan oubyen etan ke anfan, yo pa gen ase de bagaj pou kont yo epi yo genyen pou yo bay paran. Donk, lè sa a ki sa k pase? Timoun sa a, Li vin evolye nan yon kad, an n di kèk fwa, ki depase laj li. Li depase laj li nan ki sans? Paran an, li gen tan konnen ke li pa gen tèl tip, tèl tip de mwayen, li bay ti pitit li egzakteman sa l ka ofri. Gen kèk fwa tou, paran an, etan ke mwayen li, kont teni de mwayen li, avèk tout larjès ke li genyen, li ofri timoun nan tout tip de bagay ke vwazin nan oubyen yon lòt tip de moun kapab ofri. Ki sa k pase ou fè timoun nan tou depase sistèm ni, ou fè l grandi plis ke laj li. Lè sa ou ka tiye timoun nan. Koz lè ou pran yon timoun sizan, nou konnen ke nan etap de laj anfans, nou gen 3 etap. Nou gen petit enfance, moyèn anfans e lanfan menm. Apa de 1 a 3 zan, nou gen petit enfance. de 3 zan a 6 zan, nou gen mwayèn anfans, nou genyen de de 6 zan a 9 zan, lanfan konplè, avan ke nou prale rantre nan laj adolesan. Donk, on moun ki pa swiv etap sa avèk on timoun, pa egzanp, nan atitid ou ke w gen devan timoun nan, se vre, ou dwe pale timoun sa de seksyalite, men seksyalite kòman? Ki laj li? Kòman w dwe apreyande seksyalite avè l? Donk, toutfwa, menm si w pa t fè on etid inivèsitè oubyen ou pat gon nivo edikasyon oubyen enstriktif ki avanse, ou kapab konnen tou yon timoun de tèl aj, m pa pral ba l manti, men de tèl aj a tèl aj, m gon fason pou m, e gen kèk fwa yo konn pi fò pase w tou. Yo konn fè eksprè yo vin poze w kesyon an. Men ou menm tou avèk tak etanke paran, fòk ou konnen kòman pou w abòde tèm nan, abòde kesyon avèk timoun nan. Lè w pran yon timoun tou, Ki egzanp gen dizan. Ou pran yon timoun dizan, ou ba li yon smartphone. Yon timoun dizan avèk yon smartphone nan yon peyi soudevlope, kisa ou vin kreye kounye a? Ou vin kreye twa bagay. Ou vin kreye yon aspè kote timoun nan pral klase tèt li. Ou vin mete, kòman yo di sa, ou vin mete timoun sa a anfas lòt timoun. Kounye a li konnen ke li gen, li pi chèlbè, li gen plis mwayen. Li vin kreye yon lòt santiman dapartenans pa rapò avèk vizavi l. W ap wè nan klas oubyen nan lekòl la, li gen gwoup kamaradri l. Donk, gwoup sa a se gwoup moun ki sou men yo. E gwoup sa a se gwoup moun ki malerèz yo. Donk, moun sa yo pa pale avè yo. Kounye a, anndan sektè sa tou ki sa k vin parèt? Timoun sa a ke w bay mwayen de fonksyònman sa a oubyen sistèm sa a ke w rantre l ladan l ki depase laj li, ki sa k pral pase avè l? Li pral abòde kounye a lòt moun ki reyèlman gen laj pou kad la. Paske l ap rive nan yon nivo, gen de konvèsasyon ke l ap antreprann avèk lòt timoun ki nan laj li, kwake nan laj li, yo pa konnen yo e yo pa gen repons pou yo ba li, piske li menm li gen tan plis avanse pase yo, li pral oblije al pi devan. Nan ale pi devan an ki danje k genyen tou? Ki danje k genyen? Donk timoun nan, li pral fè zanmi avèk yon moun ki pa nan laj li, ki pral eksplike l tèm yo egzakteman jan yo ye a. E men ou la a, men katastwòf. Donk ou pral debouche kounye a sou yon lòt aspè kote ke ou pral gen yon timoun ki adilt san laji. Ou menm tou etanke paran nan lajès ou, ou abiye ou pral nan yon maryaj, ou mete yon dekòlte ekstravagan sou ou avèk yon sandal ki kit men wotè, ou pa konnen timoun nan gen chosur ki fèt ki adapte a laj li. Ou pran yon timoun ou mete yon kikit menm si nan sistèm komèrs la, ou byen sa n ta rele le marketing, li itilize yon talon piti, pwiske yo di ti moun, li fè youn pou gran moun, li fè youn pou ti moun, le modèl nè pa pou lanfan. Y a dè film egalman, m pa ka pran yon ti moun de 6 an pou m kite l ap gade yon feyton, ki sa l pral konprann? Donk li pral reflete egzakteman sa l tande a. Donk, ki sa l pral wè nan feyton? Sa l wè nan feyton an demen maten lè l rive lekòl la, se li k pasyon l, se li k sijè l. Lè l sot lekòl, menm si sèvant lan oubyen moun ki lakay lan ta dwe ede l oubyen ta la pou ede l, li pap akòde enpòtans. E kèk fwa ou jwenn moun yo, ou kite avèk timoun an, ou fè konfyans avèk timoun nan tou, yo menm pou kont pa yo, yo deprave. Paske lè feyton an rive fò y al gade l tou, yo oblije met timoun nan nan fannjanm yo, y ap gade feyton avè l. Donk la ou pèdi timoun sa. Nan travay ke lekòl lan fè pou ou a, ou menm, ou gate sa. Ou deranje sèk la. Kounye a nou pral pale, nou pral abòde lòt tèm ki, ki m ta di ki plis santre a, koze de randman skolè lan. N ap pran yon poz, e n ap retounen pou n elabore avèk ou plis anpleman. A tou de swit.

avèk relasyon ekòl, nou pale de relasyon paran avèk timoun, men nou bliye gen yon bagay tou, kèk paran ki tèlman ap evolye avèk sosyete a oubyen k ale kite sosyete a oubyen k ap eseye wè si y a ratrape sosyete a ki pèdi sa yo rele otorite sou timoun yo. Lè ou gen yon timoun, menm labib di sa, donk timoun nan kèk fwa pou l jwe, kèk fwa pou ba l manje, kèk fwa pou ba l baton. Kèk fwa tou se pinisyon ou bay. Donk si w gen yon timoun nan tèlman w ap cheri l ou pa dakò pou w ba l pinisyon, ou pa dakò lè baton an pou w bay baton an tou, ou pa dakò lè moman an rive pou w mete severite nan edikasyon timoun nan, la a, w ap fè travay yo de manyè medyòk. Ki sa k pral pase? Lè yon paran pèdi otorite sou timoun nan. Timoun nan sot lekòl, gen kèk fwa gen lekòl ki fonksyone de fwa nan joune a, sitou klas ki prale nan egzamen yo, timoun nan sot lekòl, li gen pou l retounen lekòl, lè timoun nan rantre, kanmenm l ap bezwen yon gid paske li fatige, fòk li gen yon moun tou ki pou ba l yon ti ide pou l konnen, lè l fèk sot ekòl la fò l pran yon ti poz, apre yon ti poz, lè l sot sot ekòl dabò li lave men l oubyen li benyen l manje, apre sa l pran yon ti poz, depozetan li kòmanse pran kaye l, pran liv li pou l fè yon ti. rapèl de sa ke l te wè pandan jounen an oubyen de sa ke l pral wè demen si Dye ve. Si ke paran an oubyen abityèlman li pa gon moun k ap kontwole etid li, kisa k pral pase? Lè l sot lekòl, si l nan klas segondè oubyen si s on timoun ki trè entèlijan lekòl, li toujou gen tandans nan tèt li ke l konn tout bagay. Donk, lè l sot lekòl, sitou l fatige, li pa bezwen al fè efò pou l ap etidye, al fè efò pou l ap gade sa pwofesè a te bay. Bagay sa yo fini pou li. Kounye a sa k enterese l se dòmi an. Timoun nan dòmi, l dòmi, l dòmi, ki sa k pral pase lè l resi leve nan aprèmidi? Se yon telefòn ki reveye l. Li reveye, l pran telefòn li la, l ap tchat pou jiskaske l nevè, dizè diswa. Si l konnen papa l gen yon ti otorite oubyen manman l gen yon ti otorite, ki sa k pral pase? Kou lè a rive, l kouri l al fè yon demagoji, l pran yon liv. Li pran yon liv, menm si l pa gen anyen l ap di ladan l, Manmi vini, ok, sa va? Donk li pa li menm, pa gen paran k pral mande l, k pral chita avè l pou l di, Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? De quoi on a parlé à l'école? Montre-moi le programme. Où est-ce qu'on est? Pou l konnen èske pitit li a li pre pou egzamen oubyen pou kontwol detap ki pral genyen an. Li pa li pa li pa poze timoun nan ankenn kesyon. Lè sa a, timoun nan livre a li menm, paran l pèdi otorite l oubyen l twò cheri timoun nan l lese ale. Gen kèk paran menm, yo privilejye ti gason yo epi yo sentre boulon tifi yo. E kòmsi tifi a li menm li pa gen lwazi, depi l vini se leson l, travay, etsetera. Li pa gen pou l pran lwazi. Epi ti gason li menm li ret nan televizyon, li jwe boul, li jwe baskèt. Ok? Donk, li kapab fè tout chwa l, tout lwazi ke l gen pou pou rès aprè midi a. Epi demen maten ankò li pran bèg li l met sou do l. Yon timoun konsa, nan twazan ankò lè li rive nan klas segondè oubyen li pral nan klas egzamen kisa w pral di? W pa gen anyen pou w di paske ou te gon On rout ou te gen on cheminman ke w te ba li, donk se li l kenbe. Pa bliye timoun yo se nou k ap ba yo, sa nou ba yo se li menm yo pran. E kèk fwa nou ba yo, yo pran, kèk fwa nou ba yo pa pran. E lè w pa ba yo ditou, ki sa k pase? Yo chache pou tèt yo. La a, lè w ap pèdi sa yo rele prensip de kontwol oubyen prensip dotorite sou timoun nan, ou tiye edikasyon timoun nan. Ou tiye travay timoun nan. Ou tiye efò pwofesè. Mwen menm, nan epòk ansèyman m, Se ton mizè. Gen kèk fwa, timoun nan vini. Inifòm ni mal ranje, inifòm ni sal, zong timoun nan sa. Mwen menm m sonje nan peryòd pa m lè m te lekòl, byennantandi m te lekòl kay mè, lè w rive lekòl, ou gen tan konnen ki sa k pral tann ou, ou mache sou trèz ou pou pa pile katòz. Menm si w pa t gen yon manman, w pa t gen yon papa ki te di w fò w fè l. Donk lekòl la ou konnen yo p ap pran l nan men w nenpòt ki jan, w oblije konfòme w papa. Konfòme w paske la a gon jan pou rantre. Timoun nan jodi an li pral lekòl, yon timoun de 10 an ou gade w wè bouch li byen wouj. Swa l achte fa li mete l nan valiz li paran pa janm konnen oubyen paran an tou li menm menm si l wè timoun nan bouch li wouj li pa t gon ti grimèl bouch woz li gade l wè timoun nan bouch li wouj li pa di l anyen. Timoun sa lè l rive lekòl la li pa pral entèrese avèk bagay lekòl la. Se bote l gen tan risit. Se sa k fè w wè jodi a, nou gen plis moun ki fè klas ke moun ki fòme. Paske, moun yo yo gen tandans nan tèt yo, depi papa m byen kanpe ekonomikman, sosyalman, donk travay mwen deja asire. Les connaissances de papa pral ouvri pòt pou mwen, y ap resevwa m, donk nenpòt ki jan m ye, m ap jwenn travay. Donk lòt timoun nan li menm, podyab, k ap chita, k ap etidye, k ap bat nay lan, w ap gade vrèman, w wè l toujou sou beton an. Donk se kolòn ki bat, donk sa k toujou bwatè a se li menm ki pran pi devan. Non! Fòk nou kanpe avèk sistèm sa a pou nou di n ap tiye timoun nan paske se pa yon byen ke n fè pou li. Lè n kite yon timoun ap evolye konsa nou tiye l. E nou tiye transmisyon sa a ke lekòl la oubyen pa e e pwofesè a fè a. Un peu kanmenm de respè. pou tèt ou etan ke paran. Paske lè w parèt yon kote etan ke paran, se yon gwo bagay. Yon moun ki mete yon endividi sou tè a, pou fòme l, pou fòje l, pou l grandi. Donk se yon pakèt bagay. Donk se yon travay ki ase sansib e enpòtan ke nou dwe akòde plis enpòtans. Si yè a nou te neglije l, jodi a ann pran ti konsyans. Paske kote nou ye la jodi a nou pa t janm la. Mwen menm m pa t evolye nan kad sa lè m te timoun. Jodi a timoun nan monte sou ou jan l vle, li gen dwa pile w l ap gade w nan je. Li monte sou ou, l nan monte nan machin, gen kèk granmoun menm ki tèlman pa t resevwa ankenn edikasyon, moun nan monte machin li pa konnen nan machin gen sa pou l manje, gen sa pou l pa manje. Pistach li nan bouch li, e se si w pa ka di l anyen se mèt e senyè l ye. Li monte machin nan la, l ap manje pate li, l bò kote w, pikliz pate ap tonbe sou ou pa gen dwa di l anyen. E ou pa aksepte l. Depi ou manke pale, yo di w konsa, ou se kwa? Ok, w ap pran pòz pretansye w, se sa yo di w. Men non, se pou n konnen, lè yon moun ap evolye etan ke moun, gen de bagay ki pèmi, gen de bagay ki pa pèmi. Gen de bagay menm si yo ofri w li, se pou di non mèsi. Gen de bagay menm si w gen pèmisyon pou w fè l, fò w gen yon minimòm de respè oubyen de rezèv pou w di, m m, si m fè sa, Aksyon sa ke m pral poze la, l ap swiv mwen dizan, l ap swiv mwen kenzan e l pral swiv pitit mwen. Donk, gon w jan pou w ye nan sosyete a, gon w atitid pou w genyen, gon w minimòm de konvivyalite pou w genyen anvè moun ke w ap viv avèk yo a oubyen nan milye ke w ap evolye a. Sa trè enpòtan. Mentnan nou pral rantre kounye a nan koze edikasyon Enstriksyon. Edikasyon pa enstriksyon. Enstriksyon, depi nou pale de enstriksyon nou wè entèlèk, nou wè memwa, nou wè valè entrensèk, nou wè nou wè kapasite pou moun aprann, kapasite pou moun transmèt. Men lè nou pale de edikasyon, sa son lòt bagay. Edikasyon son minimòm. Gon minimòm ke w fèt avè l etan ke ètre vivan, gon minimòm se milye ke w ap evolye a k ap ba ou l. Donk si w evolye nan yon milye ki fòje karaktè w pou yon moun ki saj, pou yon moun ki enstwi, donk ou pral reflete egzakteman moun ke espas ke w evolye a ba w. Se sa k fè yo di w, Qui se ressemble, s'assemble. Donk si w evolye kote moun tout jounen k ap di betiz, w ap twouve ke se yon kadre ki nòmal, Lè w rive yon kote, premye sa pou w ouvè bouch ou se pou w di moun nan ou kolan. Se pou w di moun nan yon tèl bagay, paske milye ke w evolye a, c'est permis de dire n'importe quoi. Men si w evolye nan yon kad kote ke gen bagay, menm lè ou ta dwe di moun nan, se sa ki fè yo di toute vérité n'est pas bonne à dire, menm lè moun nan li gen yon konpòteman oubyen li fè yon bagay pou w ta di l ke sa l fè a li pa dwe fè l, fò w gade tou moun ki anfas ou a, èske li an mezi pou l konprann sa ke w ap di l lan? Èske se pa agrave w pral agrave moun sa? Èske se pa pèdi w ap pèdi moun sa, granmoun sa oubyen timoun sa? Donk la, lè n ap fè transmisyon de edikasyon avèk transmisyon enstriksyon padon, se pou nou diferansye kad yo, se pou nou diferansye sistèm yo e sektè devolisyon yo. Answit, nou pral pale. Nou pral pale de akonpayman paran yo. Pa egzanp nou te di talè a, si m gon timoun, m ba l yon telefòn a 10 zan, yon smartphone. Donk m pa janm gen kontwol timoun sa. Lè l vini olye l fè devwa l oubyen olye l etidye, se telefòn li l pran l ap tchat. De mèm ke lekòl timoun sa, si m pa janm yon jou pou yon ti tan pou m al mande kòman evolisyon timoun nan ye, Son lajan map jete, son gaspiyaj de tan e de resous ke map fè. Poukisa? Paske ou pa ka mete yon timoun lekòl pou kont li. Depi ou gen timoun lekòl, paran ou dwe lekòl tou. Si w met timoun lekòl ou pa lekòl, donk, la a ou prèske antrave. Kisa k pral pase? Ou kite timoun nan tout tan se pa lekòl la ke l ou pa janm konn konpòteman l. Gen kèk bagay, se pa sèlman Sou le plan entèlektyèl, gen konpòteman timoun an tank gen kèk fwa lekòl la pa bezwen rele w, ou ka deside yon bo jou pou di bon m ap pase nan lekòl la jodi a m gen yon ti tan m pa al travay oubyen m an konje, oubyen m te an reta m pa al travay m pran jounen an, ban m pran jounen an pou m fè yon bagay ki enstriktif, ki enpòtan nan vi m. Ou deside w al lekòl la, w al mande pwofesè a kijan sa ye, kòman timoun nan ap evolye, kijan randman skolè lan ye. Gen timoun tèlman paran an pa akonpanye yo, Tèlman paran an pa gen kontwòl, tèlman paran an pèdi otorite yo, yo pa konn lè yo konpoze, yo pa konn lè yo pran kanè, yo pa konn lè yo an konje. Se sa k fè, timoun sa a, ke gen lekòl, ke pa gen lekòl, li toujou gen yon gwoup de travay. Li gen yon pretèks paske, bon, si paran an menm pa konn li, li pran woulib la nèt. Li nan gwoup de travay toultan. Kèl fwa l ka zanmi l, kèk fwa timoun nan se pèdi l pèdi nan menaj. Kèk fwa tou timoun nan gentan lage nan delenkans nan men w. Poukisa? Paske w pa akonpanye timoun nan. Ou pa patisipe nan enstriksyon timoun nan. Lè nou di patisipe nan enstriksyon timoun nan, kisa, kisa nou antann pa la? Yon paran ke w te konn li ke w pa konn li, se pou gen yon minimòm pou di ke pitit mwen ap fè tèl klas fò l gen yon bibliyotèk. Nou menm an Ayiti nou gen yon prensip. Kisa l ye? Paske nou nan yon peyi soudevlope. Si Mari te sèvi a liv sa ane sa li pa bezwen l demen si Dye vle l chire l. Bon kè kèk paran k pa chire l kisa yo fè yo voye l ba yon lòt paran. Men non timoun nan liv sa yo ke l te itilize ou ka sezi wè lè l nan sizyèm ane l ap bezwen yon liv twazyèm ane pou l fè yon ti rapèl pou l gade yon bagay. Ou ka sezi wè l timoun nan pral rantre nan egzamen inivèsitè li li ka bezwen fè yon preparasyon gen kèk ti bagay ki chape li sonje l te li l lekòl Men l ka al chache pou l jwenn li nan ouvraj. Lè w pran timoun sa a, chak ane k pase w jete liv, ou jete oubyen w fè kado liv, ki sa k pral pase? Timoun nan pa gen yon bibliyotèk. Se nòmal pou l bo anana pou tizann tout jounen pou l di w li pral nan gwoup de travay, li pral nan ratrapaj. Paske ou menm, menm si w pa konn li, ou pa kreye yon sistèm pou timoun pa w la pou gen kontwòl li. Depi timoun nan konnen Li gen bibliyotèk la lakay li oubyen paran an gon kant bibliyotèk ke l fè pou li, oubyen paran an kapab akonpanye l swa al fè yon rechèch oubyen gen yon entènèt lakay li pou l fè rechèch, kisa k pral pase? Timoun sa l ap toujou di w li menm li gen yon travay li pral pran. Ou menm ou konnen pitit ou an tèlman serye, ou lage l pou kont li. Ou pa janm gen yon jou ditou pou w ta di bon, Toutan yon tel di m li pral fè ratrapaj oubyen li pral fè devwa kay yon tel, ban m deplase yon fwa pou m al gade ratrapaj sa a oubyen pou m al swive w ki te ale epi w ale, ou pa janm fè sa. Enben, ki sa k pase lè konsa? Li konn gen tan twò ta pou ou. Akonpanye lanfan ki sa l ye? Akonpanye lanfan, premyèman, nan reyisit li, dezyèmman, nan echèk li. Donk, se pa paske yon timoun echwe pou w jete l. Se pa paske li te pèdi ane eskolè a li pa pase. Donk li pral refè klas lan pou lage l. Se pa paske tou li reyisi pou kite l ale pou kont li, yo gen de travay pou kontinye fè. Premyèman, an n pran aspè negatif la. Lè ou gen yon timoun etanke paran ki reyisi, donk gen de kesyon pou poze tèt ou, Èske m te fè sifizamman travay mwen? Ki kote m te gen feblès? E si tout fwa ou konsyan ke w pa t akonpanye timoun nan, ou pa t ede timoun nan, ou gen pou w poze tèt ou kesyon sa a, Mwen dwe ede timoun nan, mwen dwe gen tan pou timoun nan, e mwen dwe patisipe nan enstriksyon oubyen nan savo pitit mwen an? Si ou te gen 3 zè de tan pou w al kay vwazin oubyen pou w al gade feyton ou menm paran, diminye nan è de tan ke w genyen yo, pou ka bay timoun nan yon tan. Mèyè lè timoun nan sot lekòl tou pou pran liv la, pou ede l, pou di ki ki devwa yo te ba ou, ki kote ou gen lakin, ki kote ou santi ou konprann, ki kote ou pa konprann, pou ede l. Si tout fwa ou pa gen nivo, m p ap padone w non plis paske gen moun ki la ki pou ede ou. Ou kapab ale nan lekòl la, ou mande yon pwofesè ki pou ede pitit ou an pou ou swa aprè klas, oubyen an weekend pou bay timoun nan yon sòt de ratrapaj, yon sòt de kou de ratrapaj pou bay timoun nan yon ti leson an plis pou etan ke paran. Anndan leson ke wap bay timoun nan, ou menm tou wap ede timoun nan. Se pa paske l sot pran leson an tou wap lage l non. Lè l sot pran leson an tou, se pou konnen kisa l aprann an plis nan leson an. Sa se pou timoun ki pa reyisi oubyen ki echwe nan skolarite l lan. Yon timoun ki reyisi tou, li gen yon lòt atitid pou gen anvè li, se ke Ok jave fè yn bon travay mon enfant a reyisi li pral fè yon klas siperyè sètènman mèt nan klas siperyè kel pral fè a fò kòmanse prepare w alavans sil te nan elemantè li pral rantre nan klas mwayen lèl pral rantre nan klas mwayen yo kounya kisa w pral gen pou fè ou pral gen pou elarji bibliyotèk timoun ou an ou pral gen pou elarji espas de fonksyonman timoun nan si w pat gen entènèt fò gen entènèt paske timoun nan kounya li prèske rantre nan nouvo segondè oubyen. nan fondamantal, nan nan sik fondamantal avanse, lè sa a, ou menm fòk pwokire timoun nan de yon minimòm de bagaj entèlektyèl pou l kapab avanse. Donk, tank w ap ede timoun nan, w ap w ap fè timoun ou an, w ap mete timoun ou an nan yon kad pou l ale bokou plis pozitivman nan sistèm edikatif li, nan sistèm enstriktif li. Tan ou gen tan pou timoun nan, se tank ou kreye lyen damitye avèk timoun nan tou. Wap wè timoun sa a, kel konnen manmanl konn li konnen manmanl pa konn li, lèl gon feblès lap vin kote w kareman poul diw, manmi m santim pa tèlman alèz nan tèl kou, manmi m santim pa alèz nan tèl domèn, donk lè sa a timoun nan diw sa bonè ou gon ti tan devan w pou ratrapel. An gwo, yon timoun oubyen yon yon moun ke w mete lekòl kel te yon bebe yon anfan kel te yon adolesan, ke l te jèn, menm si l te nan inivèsite, ou pa gen pou lage l pou kont li. Paske l ap toujou bezwen èd ou etanke paran pou jiskaske l fini avèk sistèm sa a, pou l prè pou l di sosyete a men mwen. Donk, travay ou pa fini tout tan timoun sa a pa fin lekòl. Gen paran ki di w, lè timoun nan an vakans yo an vakans, lè timoun nan lekòl yo lekòl. Sètènman wi, paske si w pa gen tan sa a pou li, Gon lòt bagay ki pral pran tan sa. La nature a horreur du vide. Travay ke w pa fè a, l oblije pral chache fè l yon lòt fason. Ke l'on veuille ou non, fòk li fèt, donk l'ap fè l otreman. Konsa, m'ap pataje avèk nou 4 lèt ki anndan yo 4 prensip fondamantal pou reyisit yon timoun.

Kontwol. Li pa sèlman pou inivèsitè, li pa sèlman pou yon kontab ou yon jesyonè, li fè pati de lavi kourant lan. Donk, ou pa ka di m pou pale de reyisit pou pa santre yon planin, yon orè, yon pwogram pou timoun nan. San kwa, w ap echwe. Se konsa, m ap envite w. Si ke w te pèdi yon ane skolè, ou pa pèdi dotre ane skolè. W ap pran konsyans etanke paran, jan ke m di w lan, w ap di bon, devwa mwen se akonpanye pitit mwen an, e pa sèlman lekòl non, men jodi a nou vini avèk reyisit skolè lan. Si se liv li manke, ba l liv. Dezyèm bagay w ap fè, w ap kreye lyen antre ou menm avèk lekòl la. Donk se te yon plezi pou m te avèk ou. Se Marie Dominique Jean Louis. ki te pote emisyon sa pou ou jodi. Se ton plezi paske jodi a m pa chwazi vini avèk entèvenan. M chwazi mwen menm pou m rantre la kay ou nan yon lòt fason. Pou m pli pre ou, pou m pli pwòch e ede ou pou wè si na sove sosyete sa ke nap evolye ladann nan. Nou espere ke ou te fè bon usaj e ou te pran konsèy nou yo a kè e nou espere yon pwochèn fwa wap prete nou ekout.